Son chòk total pou chak moun ki gen chans wè ti pitit sa nan eta sa. Men sa poko janm anyen non. Gade ti pitit sa li menm li gen sèlman 6 mwa. Ou wè kòman kòl ye? E malgre sa, manmanl pandan tout moun tap joure, tout moun tap bay opinyon yo sou sa, Manman an ki rele Shamekia Morris, yon amerikèn, li eksplike poukisa li fè kalite travay sa a e se sa k fè tout moun sezi. Ann gad ansanm. An prensip, nan anpil peyi, yo pa dakò pou w fè tatou sou yon timoun ki pa ko gen 18 an. E si sa ta rive, nan de ka byen presi kote timoun sa a li fè tatou a Fòk paran l oubyen responsab li siyen bay otorizasyon pou yo fè tatouaj la. Men kounye a gen yon lòt bagay. Yon timoun 6 mwa oubyen yon timoun 1 an ki poko vrèman ka fè diferans antre sa k byen ak sa k mal, lè l gen volim tatou sa yo sou li, anpil moun ap poze tèt yo kesyon lè l gran kòman l ap konprann bagay sa e sitou n konnen ki kalite difikilte k genyen pou retire yon tatou ki fin fèt. Anpil moun ki wè imaj sa a, yo santi yo endinye. Yo santi bagay la rive twò lwen. Yo santi sa pa t dwe fèt ditou pou yon timoun sibi kalite bagay sa. Gen moun ki menm ale pi lwen, ki di dam nan fè timoun nan tounen yon delenkan san l poko menm konn sa bagay la ye. Gen moun tou k twouve li byen bèl, tankou Dieudza a ki li menm soti machin li. Gen moun ki twouve l trè elegan, trè fre. Pandan w ap di m ou menm kisa w panse de kalite aksyon sa a, kite m di w poukisa Shamaicia Morris li menm li eksplike rezon ki fè li tatouwe ti pitit 6 mwa a nan eta sa a. Shamaicia Morris di, Moun k ap joure l yo, k ap manke l dega yo, Se paske yo pa konprann kisa sa reprezante pou li. Li di pèsonn moun pap vin jije l sou aksyon ke l fè, li menm li tèlman renmen sa l fè a e si l te jwenn pou l refè l ankò l t ap fè l ankò. Li ta touye tout kò timoun nan, tout vant li. Men, li di, moun k ap joure l yo, Paran l tou te mal konprann sa lè l te fèk fèt. Li di apre sa, paran l yo vin dakò, yo trè trè aksepte l, pa gen anyen k deranje, moun yo trè renmen ti pitit la jan l ye a. Kesyon moun k ap tatouwe kò bebe, yo anpil nan mond lan. De jou an jou, bagay sa a vin pran lòt dimansyon. Men atansyon, Shamekia fè yon lòt revelasyon ki ase enpòtan ke m pral eksplike w. Anvan tout bagay, ou dwe konprann si ou menm ou gen entansyon fè nenpòt bagay sou pitit ou, Se vre, antan ke paran, ou gen yon pakèt responsablite ak otorizasyon pou fè yon seri de bagay ak timoun nan. Men, gon lòt bagay ki konplike. Se lè timoun nan vin gran, kounye a li menm, li kòmanse pa t renmen sa ou menm ou te fè pou li a paske si ou ta toure yon timoun ou fè l pou satisfè pwòp tèt ou, ou pa fè l pou satisfè timoun nan ki li menm poko menm gen lespri e li poko gen posiblite pou l fè kalite gwo chwa sa yo. Kisa w konprann ou menm de yon paran Ki deside pran timoun swa 1 an, 2 zan oubyen 6 mwa menm li fè tatou sou kò l. Sa w konprann de sa? Èske ou menm ou t ap poze kalite aksyon sa? Men anvan tout bagay ou dwe konnen, gen anpil nan tatou sa yo ki yo menm tanporè, yo pa definitif tankou lòt tatou yo. E se sa Chamekia Morris te deklare, li di wi li fè tatou a, li fè l nèt, li granmoun, li fè sa l vle. Apre sa l te deklare, li di tatou yo, yo tanporè. Men malgre deklarasyon sa a, moun yo mande anraje, yo di tanporè ou non, ou pa gen dwa fè sa sou yon timoun ki poko menm gen lespri. Ou menm kisa w panse de aksyon Shamekia ak yon pakèt lòt moun ki deside fè l konsa? Eske ou menm ou t ap fè sa sou yon ti bebe ke w genyen? Pale avè m.